Bonjou, bonswa tout moun, se edikatris Marie Lucienne Lubin. Nan videyo sa, mwen vle pale de 3 bagay, enpòtans preparasyon pou nou pran retrèt, enpòtans yon testaman e enpòtans yon Medical Advance Directive, ki se yon gid oubyen direksyon davans ke ou genyen si w ta vin tonbe malad grav. 3 bagay sa yo vrèman enpòtan e se pa yon seri de konvèsasyon ki fèt souvan, ou byen ki komen nan ki komen nan sosyete ayisyèn nan. Donk, jodi a m ap fè yon ti pale de sa. Anpil moun nan peyi Ozetazini ki konprann lavi a jan l fonksyone, non sèlman y ap travay di pou yo viv nan moman an, men yo travay di e fè preparasyon pou twa bagay sa yo ke m mansyone a. Peyi isit, moun pa kwè nan pwovèb ayisyen ki di ke. bourik fè pitit pou do l poze. Yo pa kwè nan konte sou timoun pou pran swen yo lè yo rive nan laj ti granmoun. Donk ki sa yo fè? Yo chache fason yo prepare pou ti granmoun yo. Yo prepare pou retrèt yo, pandan ke yo gen fòs ak enèji pou yo travay, poutèt pou demen yo pa depann de timoun. Mwen panse se youn nan pi gwo move panse ke nou menm Ayisyen nou te ka met nan tèt nou. Se pa tout timoun ou fè k ap prezan pou ou lè w sou beki. Se pa tout timoun ou fè k ap gen rekonesans anvè w pou sa w te fè pou li. Se pa tout timoun ou fè k ap gen tan pou ou. Eskize m si m di l konsa, men se yon reyalite. Ayiti ak Ozetazini pa fonksyone menm jan. E lavi an dwòl, anpil de fwa nou wè se paran k ap antere timoun. Espesyalman nan dènye moman yo la, anpil jèn moun ap mouri. E bagay yo pa t konsa nan tan lontan. Si w gon seri de timoun ki sousi pou ou, ki prezan pou ou, ki apresye w e ki aktif nan lavi w tan w nan ti granmoun ou, ou mèt di Bondye mèsi. Mwen fè anpil eksperyans kote m wè anpil ti granmoun ap pase mizè Ozetazini. Se yon bagay ki vrèman tris. Donk li enpòtan pou nou pa sèlman viv pou jodi a, Li enpòtan pou nou pa sèlman fè yon dal sakrifis, travay tout sòt de travay pou n voye timoun nan lekòl prive, oubyen pou n voye yo nan gwo lekòl gwo non, pou n peye kolèj pou yo, epi nou menm nou bliye tèt nou. Nou bliye ke yon lè, n ap granmoun e n ap bezwen swen. Travay jodi a pou prepare pou w pran retrèt ou, pou w fè ti granmoun ou nan fason ke w vle pou se pa mizè w ap pase. Pou se pa nan yon soufrans fizik e emosyonèl ou mouri pandan ke w pa t jwenn bon swen. Pandan ke w ap fè tout depans sa yo jodi a, pandan fòs ou ak enèji w sou ou, Sere yon ti bagay nan kòb la. Mete yon ti bagay de kote pou tèt ou. Li pa pwoblèm pou fè egoyis ak tèt ou. Ti sa w tande sosyal sekirite pral ba w la, li p ap sifi pou w viv nan peyi a. Dezyèm bagay ke m vle pale de li, se enpòtans testaman. Anpil nan nou, nou pa bay testaman enpòtans, e poutèt sa, nou pa pratike bagay sa a ditou. Lè nou mouri, e nou pa fè testaman, sa konn koz gwo divizyon ant fanmi an. Nan kesyon de byen ki pou divize, ta sipoze gen yon testaman ki dekri an detay dezi moun sa ki mouri a pou goumen pa pete nan fanmi an. pou koze fanmi an ret andedan fanmi an, pou bagay yo ka jere kòm moun sivilize san moun deyò pa bezwen konn afè nou. Donk, avan w mouri, mete tout ti detay sou papye. Èske pou kay la vann, kòman pou kòb la separe, men tèl tan pou tèl moun, men sak pou entèl, kiyès k ap pran ti chen an, etsetera. Si tou de paran timoun yo mouri sanzatann, youn dèyè lòt, epi timoun yo piti toujou, ou ta sipoze gen sa nan testaman w ki moun ou ta renmen pran timoun yo, ki moun k ap leve yo, ki moun ou bay dwa genyen yo. Nou sipoze prepare tout bagay sa yo depi kounye a, nan moman sa a. Se pa nan laj lè w panse w pral mouri ou fè testaman. Lanmò pa gen klaksòn. Ou kapab toujou revize testaman an, chanje sa w vle ladan l, men ou dwe gen youn. Bon, m te di twa bagay sèlman ke m t ap pale de yo, men yon katriyèm vin nan tèt mwen, ki vrèman enpòtan tou, se asirans de vi. Tout moun ta dwe gen yon asirans de vi. Paran ayisyen yo, sispann met nan tèt nou si n di timoun yo ke nou gen asirans de vi, y ap dèyè touye nou. Se pa tout timoun ou fè ki move timoun k ap chache touye w. Asirans de vi a vrèman enpòtan pou genyen l, li kapab kouvri yon seri de dèt ke w kite dèyè, E yon seri de depans nesesè apre w fin mouri. E timoun ou yo tou kapab jwenn yon ti bagay ladan l. Donk, chak grenn moun k ap viv Ozetazini, mwen ta sijere ke nou gen yon asirans de vi. Oke, katriyèm bagay lan, se sa nou rele isit Medical Advance Directive, ke m kapab di, Se yon seri de direksyon ekrit ke ou genyen davans sou lavi ou an ka ou vin malad grav. Si ou ta vin twouve ou yon fason kote sante ou deteryore, men sa ke ou vle oubyen men kisa ou pa vle yo fè. Pa egzanp, èske ou vle yo fè CPR? Èske ou vle yo resisite ou? Lè w rive nan yon laj, ou fè yon seri de maladi, èske w vle yo fè CPR pou ou? Èske w vle yo mete w nan life support? Si m t ap tradui l mo pa mo, mwen t ap di sipò de vi, oubyen mete w nan yon machin. Oubyen èske w vle yo pa anmède w, sèlman kite w ale? Tout jan de direksyon sa yo, ou siyen sou papye ki pèmèt tout moun konnen sa w te vle, ki sòt de swen ou te vle. Yon lòt bagay trèzenpòtan ankò, se mete sou papye youn ou de moun ki responsab pou fè desizyon medikal pou ou si ou menm ou pa nan kapasite mantal pou fè sa. Sa vle di, depi ou ta gen yon maladi kote ou pa nan kapasite pou w panse, pou w fè yon seri de desizyon sou vi w, yo kapab kontakte moun sa a e li kapab pran desizyon medikal sou vi w. Ok, ou fin tande eksplikasyon yo, epi petèt w ap mande tèt ou, Kijan m ka kòmanse prepare pou demen kounye a? Èske l two ta pou m ta fè sa? Non li pa janm two ta. Komanse jan w kapab nan fason w kapab. Kom mwen di deja, pou prepare pou retrèt ou, pa met ou pa pa konte selman sou ti kob sosyal sekirite a selman paske w pap ka viv avè l selman. Li pap sifi. Mete yon ti bagay sou kote. sere yon ti bagay pou asirans de vi a ansanm avèk preparasyon pou retrèt lan tou, gen moun nan kominote a ki gen konesans sou sa e ki gen konesans sou fason ke yo kapab sere yon ti kòb pou retrèt, moun sa yo, yo kapab ede w fè sa. Domèn sa yo pa domèn pa m, men m ka toujou refere w. Pa bliye testaman enpòtan. Mete tout bagay sou papye e mete kòman kòb asirans de vi a ta sipoze separe ant fanmi an e kòman lòt byen ta sipoze separe. Zafè Fòm Medi Fòm Medical Advance Directive la, sa m refere kòm yon gid denstriksyon ki eksplike Ki sòt de swen ke w vle e sa w pa vle? Ou kapab jwenn fòm sa nan plizyè kote, swa nan depatman de sante, petèt nan men yon avoka, oubyen petèt lopital lan kapab genyen l tou, yo kapab ba ou l. W ap chita ak yon reprezantan de lwa, epi tout moun apwopriye ki gen pou siyen l ap siyen l, w ap mete sa w vle yo sou papye, e m panse doktè ke w swiv la ap siyen fòm sa tou. Donk, se mesaj sa m te pote pou nou jodi an, ann prepare nou pou demen, Pou se pa kèt kap fèt lè n mouri, pou se pa gofundme ki lage sou rezo a, pa sèlman depanse lajan nan woule machin dènye modèl, achte bagay e ki vrèman chè ki pap itil nou vre, men an nou prepare nou pou demen nou. Mèsi tout moun pou sipò nou, Mèsi pou konpreyansyon nou e mèsi pou atansyon nou. A la pwochèn!